Ti gaz oy bon pitit gazman. Gazman salop granmoun bounda plise okipe pitit ou. Dosye gnyn mwen la nou mpe mpe depo 10000 dola pou yal chache dosye sa mwen nan lakou gonayiv la yo dim wi gazman ete gros dam sa lel te nan dizay e gro dosye gnyn mwen epa dosye mpral man ici a la arly lariviere tou gen pitit deyò tou Ale la rivyè tout atis yo la nèt gen pitit deyò yo pa pran bagèt salòp map gade pitit mwen lap fyè de mwen papa ap rele m daddy map gade pitit Miami m nan la di l pa tande m fò lap kriye pou lap chache konn kot papa l ye e pitit fi e m gen de pitit yon kanadyèn amerikèn wap wè ti amerikèn mande l pa tande m ap kriye pou l konnen kote papa l ye. Bann salòp! Nou gen kòb nan men nou, nou ka okipe timoun yo, pou nou kite timoun yo nan eta sa grangou, yon nèg tankou Gazman koulè la, ou gon ti gason konsa la, pou kite se moun kap edel, pou kite se rès moun lap manje, salòp! Wap okipe babou, Wap okipe babou ou te ka okipe ti gason sa tou salop map vin nan moun do talè konsa antouka a nou de mizik moman apre sa bal flite vin jwenn mwen cheri kraze mwen tro lwen vin jwenn mwen man bal flite tout fout nou isi a la man tro lwen man tro lwen al lwen konsa la 3700 moun kanpe flat bann chen sal bann salop. E m fè gwo ankèt. M depanse gwo kòb, m pa m fè gwo pale anpil. Antouka, ti gason an e ti gason Gazman. E dosye k vin jwenn mwen la, m fè gwo ankèt, m t ap plede, m te nan disip a misye, e lè disip t ap mennen. E lè disip te rele disip, 42 ki an Ayiti, m te ladann, e m wè misye pat janm gen fanm ki vin jwenn li, e li te renonve ak Rena vin renonve, antouka, dosye k vin jwenn la, ti gason e pitit gason koule. Gazman koule, granmoun bounda plise ou prèske mouri, pran responsablite w. Gwo koze m di la. Sa gwo bagay m di la. E Gazman koulè e pitit e pitit ou li ye, pran swen lavi tou. Fatra granmoun sal. Ou preske mouri ou pa janm gon bon rad sou ou. Ou preske mouri ou pa janm gon bon rad sou ou. Pran timoun nan kap kriye, kap domi ka moun, kap mal manje. E Gazman gwòs fanm sa nan dizay. Gwo dosye. Mwen di nou sa klè, m pa sou pale dosye sa la, e m depanse gwo kòb. Mwen di nou sa klè isi, m ap mouri pòv, e pou cho sa, pou enfòmasyon, fò m jwenn yo. E cho sa, m ap mouri pòv, si yo te kraze m ansèn la, si se pou enfòmasyon, m ap jwenn enfòmasyon. E dosye ki vin jwenn mwen la, e pitit gason m koule. E si babou si babou pa tap ranse babou ta sipoze di gazman pran responsabilite w si babou pat yon granmoun kanna yo dim babou komanse pèdi pwa wi bèt la gèlè pike babou wi nan eta gazman ye la ou panse gazman pa malad antouka yo di bèt la pike babou antouka babou ap pèdi pwa la Janm te wè babou anfòm nan la babou ap pèdi pwa wi bèt la gèlè pike babou wi ayy gazman sou nèg ki malad lè wap gad eta gazman la gazman malad lè wap gad gazman koulè nan eta sa la gazman koulè son nèg ki malad antouka gazman si pa gon chen sal foli sou moun fè adn pou timoun nan poun konnen se pou mesye nou salòp anpil menn jan map gade pitit mwen yo menm la. M gen 2 fi la, m ap gade yo adore mwen. Pitit fi Miami an la, li kriye lè l pa tande m, Daddy, where are you? Daddy, what you doing? Kòmsi li toujou ap rele m pou l konnen, Daddy, ki sa m ap fè? M ap gade jan pitit mwen renmen m. Èske m ta gen kè m kanpe la pou m di ti fi m yo pa m vre? E tifi Miami m la vire tounen Daddy are you ok tou ap kriye komsi Daddy kote w ye Pou wè Gazman gen gwozè ti gason sa ou pa okipe l ou son salòp Ou son salòp M lage wi la kote l kole kole la la pa gen kanpe isit la tounen kraze mòso la m pral deplimen nou la plim pa plim.

E Denius TV e peyè m papi marozo mèt yo sa vic zama promo mèt yo kore talan payan mèt yo kèkèt mèt yo ouvè kò nou kale kò nou la bon bagay TV mèt yo ouvè kò nou kale kò nou la pa gen kanpe isyè la la m lage la kotel kole l kole la. Mete m 4 min moun lan. M klè. Mete m 4 min moun lan m kòmanse chope a la. M la m poko kòman la m lage la. La gason an tonbe e pa bliye tou m gen lis e 12 mizisyen. E 12 mizisyen ki te ki te pi sal nan seremoni Mikaben nan. Non vòlè yo la, m pral lage non yo talè konsa la. Men non chen yo la, chen sal yo. Non vòlè yo la, men non yo la.